Bonjou bonswa le mond se info lang ki antre lakay ou nap di mèsi avèk tout zanmi ki te ekrim voye voice mande kijanm ye ak ekip mwen nap di gras a Dye tout bagay anfòm e tout zanmi ayisyen ki nan Istanbul mwen yo kominote ayisyèn an m tcheke majorite dim yo byen fanmi yo anfòm yo gen Istanbul nap diw mèsi anpil paske depi ou tande tranbleman de tè sa li gen yon enpak total kapital psikolojik e fizik sou ou menm kap gade Imaj yo nan televizyon etanjan enfòmasyon nan radyo. Jodi a, mwen vini pou m kapab fè ti videyo sa a, pou m kapab eksplike w ki jan sa li te ye pa rapò avèk tranbleman de tè a nan peyi Latiki. Jan w kapab wè la a, nou pral pale de tranbleman de tè nan peyi Tiki ak Siri, paske se nan de espas sa yo l pase, ki zòn sa fèt, konbyen moun ki viktim. anviwon epi ki asistans moun yo ap jwenn nan moman la a, eske gen ayisyen ki mouri vre, kèk konsèy ki enpòtan pa rapò avèk ou menm ki nan peyi la Turquie e patou nan mond lan. Men espas ki frape nan evenman sa a. Ou menm ki ap gade videyo sa a. W ap wè zòn sa ki rele Gaziantepe. Se la a, jounen ki te 6 la, bò zòn 4 è AM, tranbleman de tè a pase a 6,8 daprè sa yo di. E genyen anpil moun ki mouri nan evènman an. E ou menm ki ap gade espas sa la, w ap wè ke.

frape nan evenman sa a epi genyen kay nan peyi Siri tou ki kapab tonbe. Sa vle di ou menm ki ap gade videyo sa ki gen fanmi ou ki nan peyi Laturki, depi yo pa nan vil sa yo n ap gade la a, moun sa yo peyi yo pa twò an danje. Paske jiska prezan se zòn sa yo w ap gade sou ekran m nan la a, tranbleman de tè a li ap fè. Li kraze anpil kay, jan ou kapab gade imaj yo la. E sa se moun yo ki viktim, se ti moun yo ap pran anba beton. Moun moun pran gade videyo sa yo, sa va pa twò e sipri ou paske ou konnen an 2010 sa te pase nan peyi nou, ou konnen ki jan sa te ye, te gen anpil moun ki te mouri, anpil moun ki te anba dekonb, jan wap gade la. E yo menm di genyen anviwon AA ki se yon ajans. ki ap travay nan peyi Latiki ka bay tout enfòmasyon k ap pase nan peyi Latiki fè konnen gen anviwon 3,545 moun ki deja mouri e y ap chache lòt moun toujou e genyen dè milye moun ki blese jan w ap gade sou imaj la. Men se ki asistans moun sa yo jwenn? Peyi Kata gen nan voye 10,000 e tant mezon mobil pou moun yo, men nan peryòd n ap pale a la bagay la parèt yon ti jan vrèman difisil, le poukò paske li fè frèt e moun yo pa ka rete anndan kay yo paske detanzantan yo di gen ti sekous ki ap fèt, sa vin koze ke sitiyasyon an parèt yon ti jan vrèman difisil e tout kominote Turk la yo mobilize e tout lòt peyi ap voye kondoleyans, yo ap swete Turquie. y ap site moun yo pou yo kapab retabli yo byen rapid. E nou kapab wè la Kizilay ki se yon òganizasyon sa nou kapab di Lakwa Wouj nan peyi Latiki ki dakò mete tèt yo ansanm pou yo kapab pote de asistans avèk moun sa yo ki nan bezwen aktyèlman la nan peyi Latiki ou menm k ap gade videyo sa. Èske gen Ayisyen ki mouri vre nan evènman an? M t ap gad yon pòs ki fè konnen gen 12 Ayisyen ki mouri men parapò avèk mwen menm ki nan peyi la Turquie ki ap chache enfòmasyon kap ekri zanmi kap ekri kominote ayisyen eske gen moun ki mouri mwen nan 4 5 segonn yo di bagay sa yo pa konnen nou menm antanke jounalis nou pa pral di non pa gen moun ki mouri non nou pap fè l konsa men pito nap chache plis detay pou ou toujou dan le ka ou mwen konfime genyen ayisyen ki mouri nan evenman m panse ke map pataje enfòmasyon sa avèk tout moun ki ap gade video sa men pou le moman infoland poko jwenn Enfòmasyon, prèv ki pwouve ke genyen ayisyen ki mouri nan si gen moun ki gen prèv sa yo kapab patajel avè nou kòm nou gon platfòm nap patajel avèk kominote a omwen pou moun yo kapab enfòme pou fanmi ki gen moun nan peyi la Turquie yo omwen pou yo pa twò enkè pa rapò avèk sa kap pase a men pa bliye ke majorite ayisyen kap viv nan peyi la Turquie se Istanbul yap viv avèk yon zòn ki rele Konya genyen ki ap viv nan lòt zòn toujou wi men majorite basyon ayisyen ki genyen nan peyi la Turquie yo, pwovens ki ap viv la se Istanbul, se la ke m ye tou, n ap di tout fanmi ki gen pitit yo Istanbul, yo met tèt frèt paske jiska prezan Istanbul li kalm, men pandan ke genyen anpil la nou ki ap fè anpil pridans. Pandan n ap dòmi, n ap veye, epi Bondye ap siviye nou tou pou nou kapab avanse. Deja, n ap di mèsi avèk tout moun ki t ap gade videyo sa, jan m toujou renmen di, se Infolang ki antre lakay ou. Pa bliye like, abone, epi komante si nou poko fè sa. Janm toujou renmen fini video yo map di Infolang, Information Languages.